Nan video sa jodi an nou gen pou nou pale de sa ke nou rele fidelite anndan yon relasyon. Nou konnen gen anpil kesyon ki souvan ap poze. E siman ou menm kap gade video sa ou poze tèt ou kesyon sa yo souvan. Kisa fidelite a ye? Eske gen moun ki fidèl? Nou souvan tande moun ap di sa. Eske gen moun ki fidèl? Kòman Kòman ou kapab fè pou rete fidèl? Poukisa tou ou dwe rete fidèl? Nou pral ede ou konprann kisa fidelite a ye, poukisa ou dwe rete fidèl, avantaj ke ou genyen lè ou rete fidèl e tou tout dezavantaj ki genyen tou lè ke ou chwazi enfidelite nan relasyon. Ann avanse. La fidelite se kwa? La fidelite an jeneral, la fidelite an amour, puiske sijè nou se relasyon de koup, n ap pale de la fidelite anndan relasyon oubyen la fidelite an amour. C'est quoi la fidelite en amour? Lè m di fidelite en amour, mwen vle pale sitou de fidelite anndan yon koup ou ankò fidelite anndan yon relasyon amoureuse. Mwen menm m ap reponn trè senp. Trè senp pou m di ke la fidelite se tou senpleman yon angajman. Se menm jan nou tout konnen lè yon moun pran desizyon pou li marye, Pa egzanp, li pran yon angajman e pa bliye la Bible interdit divorce, ki vle di ou pran yon angajman ke ou dwe respekte duran tout lavi ou. Yon angajman ke se sèl lamò ki gen pouvwa pou defèt li. Se menm jan an menm depi ou chwazi rantre nan yon relasyon, yon relasyon de couple, ou chwazi foure tèt ou anndan yon relasyon amoureuse, Ou pran angajman. Otomatikman, ou pran angajman pou w rete fidèl. Lafidelite pa anyen ke yon angajman ke ou pran e ke ou dwe respekte. Sa ki mennen nou a konprann lòske genyen enfidelite se lòske genyen rupture de angajman sa a. Enfidelite se yon trayizyon. Lè w chwazi enfidèl, se lè w chwazi trayi konfyans ke patenè w, konjwen w oubyen mennaj ou, li menm li te akòde w. Lafidelite se yon angajman, se yon obligasyon moral. Lafidelite se yon se lwayote w anvè patenè w la. E gen gen gen anpil gen anpil gen anpil ekspè tou, gen kèk ekspè, m vle di, ki bay fidelite kèk kèk lòt definisyon oubyen eseye konpare l avèk kèk lòt bagay. Yo di konsa.

Tantasyon yo tèlman fò nou pa vrèman rive kontwole yo, e anpil fwa, sa pouse nou aji nan le sans kontrè. Pa egzanp, nou toujou genyen tandans, nenpòt ti grenn sèl ki tonbe nan vè dlo an, nou konprann ke l gentan twò sale pou ke nou ta kontinye bwè l. Nou gentan tèlman fistre e enpasyan, nou lese nou gide pa sa ke m kapab rele ensten primè nou, ki se ale konsole nou nan bra yon lòt. Men c'est sûr Se tèlman senp zanmi Nenpòt ti pwoblèm ou gen nan relasyon w Se tèlman senp se tèlman fasil Pou ke tout sa k ou te nan tèt ou se al konsole w nan bra yon lòt Men kesyon kounya la ke map poze w Est-ce le bon choix? Eske vrèman daprè ou menm se bon chwa a? Se chwa sa egzateman ke w dwe fè? Euh Mezanmi Ekoute. Ètre fidèl dwe devni yon volonte pèsonèl, yon volonte pèsonèl ki reklame anpil fòs enteryè e yn grande maturité pou sa li mande jis pou fè kèk ti travay lakay ou tou senpleman. Ti travay sa yo yo dwe fèt pou kisa? Pou ke egoist. Awogans Ou kapab sitou mete sa yo de kote, paske ètre fidèl se avan se a se a se avan tou eeuh yn responsabilite Responsabilize w Jere nèvozite w Jere kòlè ou pap lese yo devye de la bòn liy lè w chwazi fè sa E lè m pale de la bòn de la bòn liy mwen pale de la bòn liy de konduit E lè sa w ap fè prèv dè w ap w ap w ap fè prèv di respè anvè pwòp tèt ou e osi anvè konjwen w lan ou ankò moun ke ou nan relasyon avè l la. Dezyèm bagay la ki se, rete fidèl.

li di konsa, La seule chose qui puisse faire de l'amour un sentiment très beau, c'est la fidélité jusqu'à la mort. Se angaje w, rete fidèl jiska lamò zanmi. Nou gen ankò yon lòt otè ki se Paul Claudel. Paul Claudel li menm li di konsa.

Pou nou toujou rankontre kèlke kèlke difikilte nan nan relasyon nou paske nou pap janm ka rive e fin dakò sou tout bagay ap toujou genyen kèlke pwen diferan men silvouplè fè prèv de matirite lòske ou kite matirite ou jere sitiyasyon ou wap yon grantòm wap yon trè trè trè grantòm e wap konsidere konjwen ou tou otreman yon lòt bagay ki trè enpòtan se fè an sòt ke depi oparavan, depi a la baz, relasyon an pa yon relasyon ki depouvi denterè pèsonèl. Tande sa m pral di la avèk anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil atansyon. Quand on aime quelqu'un,

A la concrétisation de l'amour véritable, la fidélité, un amour véritable. Troisième bagay la ki di ke rete fidèl c'est un précieux bouclier. Men nou konn sa ki yon bouclier. Ann pran egzanp, yon solda ki gen yon bouclier se yon bagay ke l gen ki kapab pwoteje l contre tout sa kap tout sa arme Kontre zam edmi a. Ann pran egzanp, yon polisye, polisye konn pran gwo bagay an vit nan men yo, yo rele sa boukliye tou, kote ke li kapab pwoteje l de kout wòch, de kout sesi, de yon pakèt bagay. Sa di yon boukliye se yon pwotèj. Men, yo di nou ke rete fidèl se yon presye, pa nenpòt ki boukliye, se yon presye boukliye. Ann al wè kòman. Toudabò, m ap di nou ke lè ou rete fidèl, sa vin pèmèt ke ou genyen yon stabilite emosyonèl. E sa pèmèt tou ke ou genyen yon sekirite afektiv. Premyèman, ou stab emosyonèlman e ou sekirize relasyon ou. Ou sekirize koup, koup la. Men, sekirize kòman? M pral esplike nou kòman, ann al wè ansanm kòman. Premyèman, gras a la sinèji di koup, rete fidèl pral ran nou bokou pli fò. Li pral fè nou santi ke, ke kòm te kab di sa, santi ke nou soutni, ki se yon bòn choz anndan relasyon lè w santi ke w soutni. Lè w santi ke w soutni, ki sa l fè? Lè w santi ke w soutni, li osi pral fè w santi ke ou kapab kòmte kòmsa. Lè w santi ke w soutni, li pèmèt ou kòmsi vin santi ke ou kapab konte sou moun ki bò kote w lan. Ou kapab konte sou patenè w lan. Ou vin santi ke, ou vin santi ke patenè w lan se yon ranfò. E. Ou kapab konte sou li. Li kapab sèvi w ankò sitou lè ke ou pral fè fas a eprèv lavi. Sa pral rann ou bokou plis alèz e li fè w santi w vrèman, vrèman, vrèman an sekirite. E. Lè ke ou nan yon relasyon ou santi w an sekirite, se yon trè trè trè bòn choz pou relasyon sa. Relasyon sa li vin solid. E siman nou se sa se sa ke nou tout ap chèche. Yon relasyon de kalite, yon relasyon sen, yon relasyon ki solid. E lè relasyon w solid, sa rann relasyon w dirab. Dezyèman. Rete fidèl a patenè w kapab pwoteje nou kont tout vye maladi ke nou kapab atrape nan fè bagay. Fè bagay pafwa avèk yon lòt moun oubyen avèk de moun ke nou pa menm pran tan pou nou konnen dabò. Rete fidèl Enspire anpil konfyans anndan yon relasyon. E nou konnen sa sa vle di lòske ou avèk yon moun ou enspire moun sa a konfyans. Twazyèmman, rete fidèl kapab pèmèt ou evite yon pakèt pwoblèm ke siman ou menm zanmi m k ap gad ti videyo sa a ou pa ta renmen fè fas ak yo. Tankou ki pwoblèm konsa? De pwoblèm tankou. Kilpabilite d'infidelite ou. Pèdi tout estim ou e estim de patenè w lan. Rete fidèl kapab anpeche ou devni yon trèt tou, paske pa bliye m di w l'infidelite, se yn trayizon. Li kapab anpeche w tou rive nan nivo yon separasyon brital. Sa siman nou youn pa ta renmen rive ladan l. Si vrèman. Ou bezwen rete fidèl. Premye bagay ou gen pou fè, se renmen moun ou avè l la jan li a. Se pou sa, nan youn nan videyo avan yo, mwen di nou se depi alabaz, depi nan fè chwa moun ke w ap avè l la, gen kèk bagay ke nou dwe rann nou kont de yo. Gen, gen, gen kèk bagay ke nou dwe, nou dwe fè yo sèvi n baz lè n ap, lè n ap fè chwa de. de yon moun nou pral nou pral fòme koup avèl, de yon moun nou pral nan relasyon amoureuse ansanm avèl. Euh la fidelite se c'est aimer l'autre tel qu'il est la fidelite c'est voir que l'herbe est toujours plus verte chez soi banm redi sa pou nou la fidelite C'est aimer l'autre tel qu'il est La fidélité, c'est voir que l'herbe est toujours plus verte chez soi Zanmi, n ap kite w la Si ti videyo sa li te itil ou an kèlke sòt, tanpri ou ede pou ede nou kontinye travay Abone touswit. Ti bout koupe sa epi like videyo a, patajel avèk tout zanmiw ou menm tou sa ke ou te aprann ansanm avèk nou nan videyo sa pou yo kapab aprann li tou. Nou vre nan moman kote ke pou nou diw babay tchaw nap wè tou swit pou yon lòt videyo baw.